Yon gwo bonjou, yon gwo bonswa. Tou depan de lè ke ou pral swiv emisyon sa ke na fè yon emisyon spesyal. M panse li ta li pa tap janti e li pa tap fè sans pou yon jou konsa ke pou TV pawòl la avèk ekip li Pasyans TV oubyen Fidèl TV tap pase jou sa san ke pou n pa ta pale de gran gran fèt sa de gran jou sa ki se fèt dè mè. E nap di bòn fèt avèk tout manman tout manman e map tou pwofite di nou se yonn nan moman ki pi di m toujou kwaze e ki toujou rive sou mwen depi aprè lanmò manman pam se pa yon bagay m renmen tande pale de li se pa yon bagay m renmen eksplike tou pale de manman m paske sa toujou fè dlo koule nan zye m ki fè m pa pral tèlman detaye. E sou de manman pam nan okazyon fèt dè mè a. Men TV Pawòl la di bòn fèt avèk tout manman, tout manman, tout manman. Nan emisyon spesyal sa ke nou genyen la, e nou gen yon kay la yon manb TV Pawòl la ki la ansanm avè nou, ki toujou akonpanye nou nan plizyè emisyon nou abitye fè. E jodi a la, ke kap vin di manman n, non sèlman manman n bòn fèt, e kap vin di kisa Fèt dèmè reprezante pou li? Kisa fèt dèmè ye pou li? Richard Sensiren, Ti Viv Pawòl la salye w. Reginald Lapenture, Nou salye w, nou salye oditè, oditris Ti Viv Pawòl la, Pasyans TV, Fidèl TV ki nan kay lan. Nou salye tout kòlèg nou yo ki la nan kay lan ansanm avèk nou. Jodi a ki se yon gran jou, ki se jou fèt manman. Yon moman kote nou pa ta ka pase inapèsi pou nou pa ta ka pa swete manman yo bòn fèt lè n ap analize tout mizè, tout peripesi manman yo pase ansanm avèk pitit yo e sitou manman pa mwen ke m ap salye bòn m ap di l bòn fèt e ki se Violette ke nou yon fason tout tout fason yon fason espesyal n ap swete tout manman kit ou t an Ayiti nan lòt peyi yo Kit ou se manman pòv, manman rich, kit se te manman pye blanch, manman pye poudre, kèlkeswa tip de manman ke w ye, aswè a staff la swete tout manman yo bòn fèt paske nou pap janm bliye moman sa ki se pi gwo fèt ki kapab egziste paske se yon manman ki mete tout moun ki kapab nan mond sa ki mete yo atè. Nou swete tout manman yo bòn fèt Reginald Laverture. Ok kesyon map poze tèt mwen e m panse anpil moun gen dwa pat pote atansyon avèk sa eske fèt dèmè eske pou pwotesan yo eske se enpòtans manman pa gen pou yo. Oudimwens èske se paske se legliz katolik oubyen ki vin avèk swadizan vin avèk fèt dè mè? Paske m pa kwè se legliz katolik ki te ki fè tout moun gen manman. Se pa yon fèt ke jiska prezan pwotestan yo asepte. Pou yo menm yo di se yon fèt dyabolik. M ap poze tèt mwen kesyon, menm si l ta yon fèt dyabolik sa e pwendvi pa m. M pap di menm si ta yon fè dyabolik non, menm si se ta katolik ki ta vin Ayiti a, petèt sa, petèt gen dwa nan epòk, nan epòk, nan tan sa, gen yon seri de desizyon, paske katolik te pwisan anpil nan ansyen, nan ansyen tan, vin fè, kèlkeswa fèt ki egziste, kèlkeswa fèt ki egziste, w ap toujou jwenn anprent legliz katolik ladan l. Si yon moun ap. pa vle patisipe nan kras fèt ki genyen akoz de legliz katolik, akoz se katolik ki vin Ayiti a, finalman mond lan pa gen okenn fèt yo t ap fete paske tout desizyon avan yo, tout fèt ki genyen yo legliz katolik gen anprent li ladan l. Sa ka rive. ke legliz katolik vin avèk yon fèt oubyen vin avèk yon ide oubyen yon bagay li wè li dil men sa pa vle di depi se depi li vini de legliz katolik sa pa vle dil pa bon sa vle di m panse tou gen nan fèt yo fòn repanse fòn fè refè gwo deba sou yo m panse gen nan fèt yo ki gen plas yo e pa paske se legliz katolik ki vin avèl e pa paske l pot yon non yon moun ki te mouri e yon powèt ou yon pwèt legliz katolik ki vin fè ke. Fèt la oblije yon fèt dyab. Kèlkeswa fèt nou genyen la yo, tout vin tout pote siyati legliz katolik, sa vin fè ke pwotestan yo pa ba yo valè, pwotestan yo pa ba yo enpòtans. Vin fè kounye a tou fèt manman an, li fete an pati, fèt manman an vin pa gen enpòtans nan zye pwotestan oubyen nan zye tout moun. Kòman w konprann sa, Reginald?
Reginald ap di nou li trè kontan ke Rallo fè ou sòti avèk de pwen, de fè. Nòmalman, legliz katolik yo te make moman sa a, e se pa pou di m legliz pwotestan yo pa rekonèt dat oudimwens moman fèt manman. Sa vle di sa ka rive yo nenpòt lè ke ou make yon dat, paske manman nou pa gen, kòman m te ka di sa, manman pa gen yon jou spesyal ou te kapab onore manman. Manman se chak jou. yon moun te dwe ap onore manman pou enpòtans pou etan enpòtans manman genyen. Yon ti kosyon tou piti.
M pa gen pwoblèm avèk sa w di a non. Si moun nan di ke pou li menm chak jou l fete a manman l oubyen tout jou se fèt li ye pou manman l. Men jou spesyal la yo atake jou spesyal la. E jou spesyal sa gen de gen de fi menm gen de manman si w di l bòn fèt li p ap pran nan men w li minimize l. Kòmsi li menm pwiske fèt sa se yon bagay dyabolik yo ye si w di bòn fèt li pa gen enpòtans ou menm ou gen dwa tou pwofite ou pa menm di l bòn fèt paske w konnen sa pa gen kras enpòtans li pa gen kras valè nan zye l gen moun la gen moun gen pwotestan la sitou gen pwotestan menm ki pa moutre moun l ap selebre l men sa pou l di lòv pou l bay manman nan li gen dwa toujou ba li l men yo tou fè w konnen se yon fèt dyab li ye deba e sou sa li ye kijan fè kijan fè yon fèt fèt manman w yo asosye l avèk dyab menm jan ke dènye deba n te fè la sou la passion di Kris e ke nou te wè se se monden yo ki plis fete l, se payen yo ki plis fete l e m wè se menm ka anpil lòt fèt yo paske tout fèt yo katolik gen anprent yo ladan l e m panse se la a deba a chita èske menm si yon desizyon oubyen yon fèt e se legliz katolik ki pran l men èske legliz katolik legliz katolik gen dwa pran yon bon desizyon tou gen dwa pran yon desizyon ki biblik tou men piske se li pran anprent katolik

Mwen te pèsevere nan yon legliz kretyèn, yo, dat sa a, yo bay tout manman yo, tout manman yo enpòtans yo. Yo fete fè yon fèt la, jou a di jou a yo make l, manman yo, w ap wè legliz yo, yo te fè tout gwoup dam, a di dam legliz lan jou a se te yon gran, se te yon gran jou l te ye pou yo, tout dam yo, yo te chante l. Alò m pa konnen nan ki Optik kèk legliz pran jou a se yon jou yo mete pou fete pou onore tout manman sa pa rete m pa rete kwè li kapab nou kapab pran nan nan ya m tap m tap vin sou sa avan m pa rete kwè sa rive nan kad dyabolik paske se yon jou spesyal yo mete pou kapab fete manman sa gen yon gran diferans ant fèt dè mè avèk pak ou konprann kòm se pa sou sa nou chita e katolik yo sa di yo mete yon jou pou fete manman an legliz kretyèn yo mwen kote m te mache a pat gen pwoblèm ansanm avèk dat sa paske se yon jou sa di tout bagay nan mond lan gen yon jou nou mete pou nou kapab onore l sa pral depan de kisa ke l ye. Men gon bagay ki gon bagay ki nan nan mouvman an gen moun gen anpil katolik e nan sistèm nan e gen moun ki ki pran l yon lòt optik ki pran l yon lòt sans men gen anpil kretyen ki pa ki pa e kòman dirèz ki pa ki kòman dirèz se pa iwonize yo iwonize l yo ba l anpil enpòtans e se jan m di w lan yo mete anpil dèfwa ou wè dam legliz yo se jou sa a jou dènye dimanch mwad me sa an Ayiti. Kòm tout lòt peyi yo gen koutim pa yo, wap wè isit, li gentan pase depi nan dezyèm dimanch mwad me, sa di tout lòt peyi yo gen jou pa yo, nan Ayiti nou menm nou fete l nan dènye dimanch lan. M pa rete kwè e katolik yo dimwens e lè kretyen, lè pwotestan yo gen pwoblèm avèk dat sa. Paske se yon jou li ye pou pou onore manman yo e m rete kwè se se se yon bèl bagay ke l ye. Mwen mpa mpat wè mwen menm kotem te pèsevere pat gen kòman dirèj pwoblèm sa nan legliz kotem te pèsevere alò gen anpil legliz ki toujou prann bagay nan lòt rit mpa konn nan ki sistèm yo pranl pase nou pap fè epa epa manman mari yap fete se manman nou mèt son jou trè spesyal li ye pou tout manman pou nou moutre manman yo enpòtans yo chak jou efektivman wi yon moun dwe onore manmanw. Men jou sa a, se yon jou trè spesyal ke li ye kote an Ayiti yo fete l nan dènye dimanch mwa me. Mwen menm m pa t e, m pa t wè ke kote yo te mete l a or de, de, de miz yo te mete pou li an, nan kote ke m te pèsevere, yo pa t mete l a kote. Ou konprann? Gen legliz ki pran l nan lòt kontèks pa yo, men menm kote m te pèsevere, pa t gen sa. O kontrè, manman yo te bay anpil onè, se te yon gran fyète, se te anpil onè l te ye pou yo, dènye jou sa a ou wè genyen Se jou sa wè gwoup dam yo, yo byen kòkèt, yo abiye yo epi yo chante, se te yon bèl bagay. M pa konn nan ki kontèks lòt legliz yo yo menm yo iwonize l, men m pa rete kwè li genyen okenn okenn rapò avèk bagay Djab Vre Pou Dimanch sa kanmenm. Bonjou, m gen, ok m dakò avèk sa w di an, Petèt m te fason m te fè entèvansyon pa m nan, petèt m te twò elaji l. Sa vle di se pa tout legliz pwotestan ki pa fete fèt sa oubyen ki pa bay fèt sa valè. Eske se yon jou trè spesyal li ye, yo mete pou manman, gen legliz ki pa aksepte l men m pa konn nan ki optik pase sa pa gen kras rapò avèk dyabolik, sa gen kras rapò. Vin konprann tou, vin eseye konprann tou nan yonn nan rezon ki koz e pa tout legliz ki fete fèt manman. Se paske ide a oubyen nan epòk la, jan m te fè entèvansyon an talè a, ke yon seri de bagay, yon seri de jou spesyal, yon seri de jou fèt, nou mèt te menm di Bib la menm. Sa vle di legliz katolik gen siyati l ladan l. Anprent li a. Gen anprent li ladan l. Sa vin koz legliz katolik, ou konnen moun sa yo, yo kwè nan Manman Mari. Li vin sanble ke. depi wap fete fèt sa li vin sanble puiske se katolik ki vin a ide a oubyen ki vini ki gen anprent li ladann li vin ou vin sanble moun kap fete manman mari sa vle di jou sa jou sa paske e jou manman mari pi byen se nan sans sa tout e pa tout pwotestan ki fetel

Non, non, sa se,
sa se konpreyansyon pa nou n ap eseye debat. Se ti nyans sa ki te vin ki te. Se konpreyansyon pa nou n ap eseye debat. Nou menm, ya, nou menm. Men, an reyalite, gen anpil legliz. Ki pran l mal, yo pran l mal. Ki pa nan afè fèt manman. Malgre moun nan. Paske, pou manman an vale l. Epa pou se ok m ta ap konprann chak jou pou li vini jou a fok manman kouri a fok bal fok demontrel ke li li enpòtan nan sosyete an pase manman tout manman kit li menm m te dil nan kòmansman an kit li manman pòv manman rich jou sa a se yon gwo jou li ye pou yo nou dwe mete yon moman apa pou nou kapab onore yo pase se yon se se youn nan bagay ki koz mond lan kapab gen tout moun sa a se manman ki koz e tout peple sa yo nan mond lan. Eske se paske mwen m ap poze kesyon epi n ap analize. Nou pa nan fèt papa men si w ap pale de manman ou pa ka pa pale de papa Èske se paske manman yo pote timoun nan nan vant 9 mwa èske se paske yo soufri anpil oubyen èske paske se fi ki gen valè nan mond lan konsa ki fè ke fèt manman an gen tout anplè sa alòske fèt papa yon ti jan yo minimize l e kòman konprann fenomèn sa tou
paske gen papa ki jwe wòl yon manman gen bon papa tou men menm si e manman ki alònè la men nou oblije fè ti parantèz sa kote enpòtans kote valè sa nou bay manman la èske se jan manman konprann pitit li se jan l leve pitit li depi lè lap potel janl sansib pou li depi nan vant kijan lap karesel depi nan vant ki vin fè ke manman gen tout enpòtans sa tout valè sa nan sosyete a. Ekzakteman e mwen m vrèman apresye apwòch kote ou fè an paske lè ou fin fete fèt manman mwa kap vini swivan an se fèt papa pral fete alò jan nou di an anplè fèt manman genyen. Fèt papa pa genyen l. Rezon an, se pa le fè ke manman yo soufri plis, gen anpil manman ki mouri lè ke yo pot yon timoun nan akouchman, e papa yo gen anpil papa, n ap vin sou pwen pozitif, n ap vin sou pwen negatif kote papa yo, manman yo, yo soufri depi nan pote. yon timoun nan vant li. Yo soufri, defwa yo konn tou avèk yon timoun papa konn ap maltrete yo. Sa se yon doub soufrans kote li konn ye. Manman an l ap akouche, nou wè kote ke defwa gen anpil ki konn pase de lavi a lamò.

Konn tou se manman ki konn leve fòl bay kòb nan kay la li bay kòb men jan timoun nan ap leve a se manman konn kòman lap leve timoun nan sa vin vin rann ke manman vin gen anpil valè anpil valè mwen menm anpil valè mwen menm manman pam pa la mpa pral pede pale de sa men mwen menm konnen mse moun ki te gen meyè manman dan le mond el te yon manman pou mwen el te yon manman pou tout zanmim el te yon manman pou tout rès fanmim mte gen meyè manman men mpap pale de li mpap bay plis detay paske map gade lè nap fè analiz Chak moun kapab bay manman pay yon tit, chak moun kapab kalifye manman pay yon tit. M ap gade depi nan leve m, dèfwa m tou piti, manman m pran fè cheve m. Ò pa m se gason, manman m pran sizo l, li pran sizo l, l ap fè cheve m. E pa fè l fè l byen non, men cheve a tèlman wo, li desann. Yo pa ka pa di l pa fè cheve w. Li fè cheve a nòmalman. E dèfwa manman yo, manman pa m menm, papa konn pa bay kòb, manman wè ti bagay li sere, papa konn vag, ou wè li menm lap chèche poul konnen, fòl fè koul konnen poul bay poul fè yon bagay kanmenm nèt son soup poul fè poul ba nou bwè, sa di manman li menm li tèlman gon yon wòl enpòtan nan sosyete an, nou wè se manman yo tèlman moun viv dè moman konsa Ou wè se manman yo bay plis valè pa rapò avèk sa ke yo viv, sa ke yo andire e sa ke manman an li fè pou pou timoun yo, nou wè fèt manman yo bay plis valè. Papa se pa paske anpil papa e pa paske yo yo pa bon papa non genyen bon papa genyen ki pote non papa gen papa ki tèlman son papa li plis ke yon manman pou jan ke papa li fè devwa papa l. Dèfwa ou wè pa gen papa nan sosyete gen de papa ou wè yo konn tèlman ancheri papa sa a yo di papa sa son papa ekstraòdinè pou jan papa sa li li kadre fanmi an dèfwa konn ou konn pa nan yon kay wap mande kiyès ki manman kiyès ki papa tèlman papa li menm li jere fwaye an li jere pitit li wap mande èske papa sa se bon manman li ye tèlman papa men gen papa tou yo tèlman neglije yo tèlman vag Yo telman malonèt dèfwa timoun nan lap li fè sal vle se pa manman kriye dèyèl papa an Wagner se manman ki jwe wòl papa dèfwa an menm tan papa li li bliye tit li se manman an dèfwa kap jwe wòl gason an se sak fè nou wè nan moman fèt dèmen yo bay Manman pèp valè nou wè yo ba li an la. Ok ok konsèy nap bay pou papa yo nap mande pou papa yo plis prezan e nou ap mande tou pou gen pou fèt papa vin gen plis valè tou paske gen bon papa gen papa k renmen pitit li gen papa ki depanse pou pitit li gen papa ki depanse pou edikasyon pitit li gen papa k la depi nan akouchman li la bò kot madanm li oubyen bò kot manman an tout gen ann ba wè si nou ta bay ann fè ekilib la pou nou wè Li pap janm rive nan menm nivo papa a pap janm rive nan menm nivo manman an Jamè pase Men ann ann mete yon ti bagay an plis An mete yon ti bagay Men kounye a la Jan nap pale de manman la Nou gen yon seri de nouvèl manman Nou se gen Nou gen yon seri de manman 14 15 16 ans Eske eske moun sa yo Nou si Nou sipoze di yo bòn fèt Eske moun sa ap fete Eske moun sa yo jwe wèl wòl manman yo Eske on se de moun ki pran pitit lan epi tou ki lage l? Sa se yon pati nan nan kesyon m nan. Gen yon lòt pati ankò, sa ki pran timoun nan, ki fin al akouche l oubyen lage l yon kote, moun ki jwenn li jwenn li. Sa w a nòmal rele li manman? M pa non men pitit la fèt. M pap pale m pap pale w de moun ki retire pitit la non. Ti bebe a fèt epi tou li kite l yon kote oubyen yon moun ap pase li jwenn li. Sa k pase? Eske manman 15 ans sa yo, eske manman sa yo ki pa menm ka okipe, eske, eske de manman sa nap pale la, eske nou ka met moun sa yo nan kadegori vrè manman, bon manman nap pale la? Alò e tout deba yo, tout lap apwoch yo, yo vrèman enpòtan. Talè wi. E rès moun ki yo ki la ansanm avè nou an nap vin bay e Dario Meni nan kay la e m pa m pa m pap salye l. Dario Meni nan kay la, m panse Dario Meni ap vini pou l vin bay pwendvi l. Dario Meni note tout kesyon yo. Tout entèvansyon m fè la epi Dario Mini ap vini e nou nap salye Fidel TV ki nan kay la. Kontinye. Exactement. E mwen menm m vrèman apwoche m renmen apwòch ou fè an e gen yon bagay ki enpòtan gen yon bagay ki rele demisyon familyal lè yon fami demisyone depi nan baz timoun nan Gade chemen timoun nan pran ou vin paka di anyen paske depi nan kòmansman ou te mal edike timoun nan ou te mal level. Premyeman si w gon timoun se tifi depi nan lèl leve bonè lakay li nan level gen bagay ou dwe moutrel sa se 1 tifi pa dwe vire tounen ou kitel ap pede sòti ou pa konn kotel ye depi nan timoun li. Epi kounya lèl vin li gran kounya la. Sa wap ade sou avèk manman ki neglije pitit yo. Men apre fò palem de de timoun ki fè kap fè pitit yo. Se depi nan kòmansman nan baz sa yo ou wè timoun yo vin paran yo demisyone ki fon ki konn rive kounya la ou wè depi timoun nan nan 13 14 15 ans kounya wèl gentan kounya lè yon bra timoun nan menl se pa rapò avèk paran an dèfwa ki neglije avèk tou gen de gen gen tou dèfwa se manman yo dèfwa konn pèdi paran yo bonè, yo oblije kounya la yal chèche lavi bay tèt yo e nan laj sa yo kounya yo vini gon bra timoun nan men yo, yo pa konn menm kòman pou yo leve yon timoun. Nou kab di yo se manman kanmenm, rezon an paske yo pot yon timoun 9 mwa menm jan avèk tout manman, byen ke yo konn gen anpil ladan yo konn pran yo epi yo lage yo bò kote. Men èske se èske nou kapab di se se. Dèfwa se eksprè ou di mwens nou pa konnen. Dèfwa se rezon nou pa konnen l nou menm. De tout fason kit laj lan te ba, depi moun lan li pote timoun lan, li fè l, li se yon manman. Men mwen menm m ap konpare manman sa a ak yon manman kriminèl ki fè yon timoun. Kèlkeswa sa k ta kab rive w, depi w te fin aksepte pou w pran yon timoun, kèlkeswa difikilte, kèlkeswa sa k pase w sou wout ou, ou sipoze pran l a de bra pou w kapab leve yon timoun. Li pa fasil vre pou gwo timoun ou pa konn sa pral ba l manje demen. Dèyè fòk anpil ki pran timoun yo nan laj sa yo wè yo lage yo yo lage yo de kote, se pa pa w yo pa konn ki kote ou pral ba yo manje ou yo lage yon kote yon yon bon samariten ou di mwens se yon krim li ye yo fè l ou pa konn timoun sa li li ka mouri lè w fè sa. Defwa yon samariten pran l timoun nan li vin leve yon kote. Se yon manman li ye kanmenm men se yon manman kriminèl paske kèlkeswa sa k rive w avèk yon timoun kote ki t ap fin pote l 9 mwa nan vant Ou dwe pran l avèk de bra pou fè timoun sa yo. Konsèy m ap pot pou yo, ou pran l nan laj ou pran l lan, se asime responsabilite w. Manman ki fè timoun yo avèk 13, 14, 15 an, se pran timoun nan avèk responsabilite. M pa wè kòman w ap fè si se dlo. Ou pral vann pou kapab edike l, pou kapab swen l, men fò w fon fason kanmenm pou kapab leve timoun nan paske ou deja pote 9 mwa nan vant, fò w fon fason kanmenm pou kapab leve timoun nan pou w kapab ba l swen. Ok ok enben gen anpil kesyon kap poze la kounya la fòn tande DG a oubyen Dario Meny ki bral vin nan kay la ki pou bral vin di nou kisa fèt manman ye pou li kisa Manman l reprezante pou li. E Dario Meline te tande tout kesyon yo. Dario Meline te tande tout kesyon yo epitou l ap vini pou li pou l vin reponn epitou e ou mèt konkli pou nou e e Richard bay bon manman yo manman total yo yon konsèy manman a demi mwen manman kenzan ou m rele m rele bon m rele ou manman a demi paske yo yo yo pot timoun nan se vre men pafwa yo konn pot timoun nan yo lage l bay grann yo bay manman yo lage bay lòt moun paske Fake manman.
Fake manman nou rele yo manman manman manman ademi e konkli pou nou epitou pou n ka resevwa e dario meni. Mwen menm e map mo pam nan e manman pam se manman m pap janm bliye se yon manman ki ap viv an ayiti ki se yon manman mwen m pap janm kòman dirè je nou yon manman nan yon moman yon segond nan vi pam m pap janm e pap panse avèl pou sa ke l travèse avèk nou. Nan timoun nou, m pap janm pa sispann renmen manman m paske se li pase tout mizè l ansanm avèk nou, nou vin pèdi papa nou, li pase tout mizè l ansanm avèk nou kenbe la avèk nou, m renmen manman m jiska la fen e manman m. Konsèy pam map map pote pou manman ke ou tap di yo bon manman yo konsèy pam pou nou se kontinye. Kontinye fè travay nou jan ke nou kòmanse fè l lan, jan ke nou abitye fè l lan. Kontinye jere pitit nou, toujou pran swen pitit nou, fè devwa nou kòm sa dwa, jan nou abitye fè l deja. Lòt manman, kote ou di demi manman, manman a mwatye yo, e konsèy m ap pot pou nou, lè nou fè yon timoun, eseye wè si na kenbe timoun nan, si na ba li lanmou pa nou. Lan ou pa nou ki se ki sa li se jere ti moun nan fè sa nou kapab pou nou kapab ba l swen fè sa nou kapab pou nou kapab ede li ti moun nan pou l kapab siviv lè nou pran nou lage ba yon man yon grann nou pran nou lage yo ba yon moun e nou pa wè ki sa ke yo pral ba yo nou pa wè ki jan de ki jan de de de nouriti ki jan de de de tretman yo pral bay ti moun nan konsèy pa m pou nou se jere pitit nou jere pitit nou paske si nou gentan fin pran l. Kounya se aksepte kounya pou n kapab jere l, pou n kapab fè kou n konnen, pou n kapab jere l, pou n kapab pran swen l. Se konsèy sa m pot pou nou e m ap di nou ankò pa neglije pwoteje e bay timoun nou tout swen ki nesesè, pa neglije bay pitit nou tout edikasyon ki nesesè, pa neglije bay pitit nou tout sa. ki kapab ede timoun nan kapab vin yon moun nan sosyete an, se konsèy sa kem pote pou chak manman aswè a, m pa sou kòn nan e. Ok ok ok nou pral nou pral resevwa apre sa la e Dario e Meni ki ap vini nan kay la la ki pral vin brase lide avè nou la ki pral di nou e kisa l panse e de fèt manman kisa manman n reprezante pou li e kisa l panse ke yo di fèt sa se fèt katolik li ye se fèt manman mari manman kenzan. Manman sesi, manman sela, manman demi. Dario Meni. Manman a demi, manman total, men tout se manman.
Yes, nap salye. Talè Dabitid Dabitid Dayomeni Pi fò emisyon nou fè la E kòm se Dayomeni ki toujou resevwa m Se entwodiksyon mwen e toujou Dayomeni ki fè l Epi tou mwen menm m pran apre Jodi a m panse se premye fwa nou pral wè Kote se mwen ki ki fè entwodiksyon epi tou se mwen k ap kesyone Dayomeni E se mwen k ap pale epi tou Dayomeni ap di m kisa l panse E m panse sa se yon gran premyè li ye tou Bon nou dakò Nou wè gen evolisyon gen gen evolisyon e nou pa dwe fè l tout tan. Men m sèlman m kontan pou deba a malgre menm si pa t ap parèt gen kèk pwen m oblije di yon mo kanmenm. Mwen m kontan pou n patisipe nan emisyon espesyal sa jodi 26 me nou kapab di dènye dimanch nan mwa me a ke ki rezève sitou pou fèt manman nan peyi Dayiti. Ok ok ok ou t ap swiv deba a e m panse ou t ap swiv kesyon ke n t ap poze w. Kisa fèt manman ye pou ou? Kisa Monmon reprezante pou ou? Ou konprann ou? M ap ba ou pou tou pale nèt. E sou kisa pwotestan yo baze pou yo di fèt sa son se fèt? M montre li an pati, yon pati nan pwotestan an. E di dimwens, kisa w ap di manman? E poukisa ke fèt manman gen plis enpòtans a se nivo la ke papa e manman 15 ans yo, manman Ademi yo, m pa konnen kisa w panse de yo, m tou wè w tout bagay yo fè brase ide epi nou pou lage long play e m gen lòt kesyon m ap vin aprè. Alò nou pral rete rapid tou, n ap jwenn yon kesyon de enèji tou, apre enèji nou pral rete brèf. Alò pou fèt, pou manman, m kapab di manman se yon pyès enpòtan e. Pou mwen menm, yon jou pa t ap sifi pou ta eksplike sa manman. Alò, si mwen menm m pa pale sa manman m, w ap wè istwa pa w, istwa pa Fritz, istwa pa Richard, yon jounen p ap sifi. Tankou pou y ap esplike w depi lè manman w te ansent ou, y ap esplike w istwa sa a depi lè l te, ou antre nan vant li, w ap fè l pase mizè, l ap vomi, l pa ka pran sesi, l pa ka pran santrès. Alò, pou w vin rive nan lè w santi w gen ti konesans, pou vin rive nan nan laj ou ye koulye a la ou pap ka eksplike lanmou sa enben map sèlman di tout manman bòn fèt e bòn fèt paske nou trè espesyal alò m pale de tout manman bòn fèt ok e tout manman bòn fèt e nan nan espesyalman manman Dayromeni madan Dayromeni matant mwen tou bòn fèt avèk tout moun ki manman alò e pou e katolik li menm an n di pwotestan. Menm jan Fritze di l, bay chalè di l, gen anpil legliz petèt ki asepte fèt sa a. W'ap wè Temwen Jewova pa asepte l. Gen anpil pwotestan tou ki pa asepte l. Yo di ke fèt sa yo se fèt manman Mari e fèt dyab yo ye. Gen anpil pwotestan, gen anpil pastè m konn tande k'ap pale, k'ap esplike fidèl yo kòman fèt sa son fèt dyabolik li ye. M konn ap swiv deba nèg yo. Alò m pa rantre nan lejik. Pwoblèm ke m genyen, nèg yo. Paske plis se katolik ki gen anprent li sou tout dat sa yo. E kounye a nèg yo oblije vin vin met kreye divizyon pou di ki fèt djab. Mwen pa kwè ke fèt manman son fèt djab li. Ok. E poukisa katolik pa